E eh wi, bonswa, e eh, tout fanatik mwen yo, e eh, fanatik e Pape Show for Life, e fanatik e paj Facebook mwen yo. E jodi a la, nou pral pale direkteman ansanm avèk mèdam yo. Son ti kout video na fè Si w ka wè l nan fason sa Jodi a san sa medam yo nou pral pale Tout sa nou pral di yo direkteman yo pral konsène medam yo an reyalite Medam Ke m ansanm avèk nou Video sa ou pral gade la Anvan w kòmanse oubyen anvan n kòmanse Anvan w gade l Wap ban nou ti pous la ki se yon like epi wap abone avèk chanèl YouTube nou an ki se Papè Chofè Life e wap swiv nou sou Facebook osi ki se Clerveis Fidelus ki ap pote konsèy ou byen medikaman ki kapab trete medam yo. Eeh jodi a wè jan nou ye la nou fè ank sot legliz wè ou kapab wè nou e nou vini pou nou kapab pale ak medam yo e menm si an reyalite nou pa nan e nou an dwa direkteman konfòtab pou nou ta pale men nou pa ka rete inapèsi pou nou pa prezante e sa nou pral prezante jodi a la konsènan defi e nòmalman nou konnen chak fwa medam yo yo menm yo pral gen règ yo. Se yon doulè, yon kasi tèt li ye pou yo. Eben jounen jodi a medam, m panse ke sa pral fini. Sèlman ou pral aplike nòmalman sa m pral di a. E ou pral aplike l epi tout bagay ap solisyonnen. Tout bagay pral solisyone. Ebyen medam yo, sa nou pote pou nou jodi a, e nòmalman lò gen doulè règ, lò pral gen règ ou, e ou pral nan peryòd ou osi. E ou toujou ka se tèt, vant fè mal, e senti fè mal, m konn wè medam yo pa egzanp kap kriye tèlman e sa atwòs pou yo. Ebyen sa wap fè pou kapab konbat doulè sa. Pa egzanp gen moun ki konn mete avèk zanmi swa sèl oubyen kouzin li pa egzanp e sètadi moun nan konn abitye gen vant fè mal oubyen senti oubyen konn konn gen doulè epi ou menm ou mete bay pi avèl mete rad oubyen sa ou mete avèl la m pa konnen li travèse l sou ou ebyen men kisa ou pral fè pou konbat règ sa lèl vini ki ap baw pwoblèm nan wap bezwen e

Epi wap bouyi wap bwèl de tan zan tan pandan règ la pral vini an oubyen pandan ou gen peryòd ou lap lap baw doulè a epi wap bouyi fèy sa yo nòmalman wap jwenn repo e ou pap janm genyen bagay konsa ankò. E wi! Sa se pou mètdam yo ki gen doulè règ. Dezyèm bagay m pote ankò pou mètdam yo, zanmi mètdam yo ap pale avè nèt. Mesye yo, sa pou nou tou, paske nou konn gen madanm nou ki gen sa, m pa konnen. Pafwa lè fi yo fin fè timoun, lòt yo gendwa pa konsa ankò, ou konprann. E, mètdam, m konnen gen moun ki gen senti ouvri, swa ke te leve yon bagay ki trè lou, senti l ouvri, oubyen l gen yon deranjman, sa yo rele deranjman, pa egzanp, moun nan konn gen biskèt tonbe ou kèlkonk, m pa konn si l gen yon lòt non. E chak fwa l gen peryòd li, peryòd sa konn pran mwa ap pase sou li, li pa janm rete. Ebyen men sa w pral fè pou w rete peryòd sa. Men sa w pral fè pou w rete san sa k ap koule sou ou san rete a. Nòmalman pou w rete san sa k ap koule sou ou san rete a. Pou kapab koupe, wap bezwen 3 fèy zanmann sèch. M byen di, 3 fèy zanmann sèch, pa plis. Wap bezwen 3 fèy zanmann sèch, epi wap bouyi l. E lè l fin bouyi, wap drese l. Ou byen wap pran dlo a, ou mete l nan yon goblè ou byen kèlkonk, nan yon bagay, wap bwè. Yon sèl fwa, wap mete yon grenn sèl ladan. Yon sèl fwa. M byen di, yon sèl fwa. Ou pa dwe kontinye bwè l. Wap fè l yon sèl fwa. Apre sa, w ap jwenn kan pou w avèk san sa k ap koule sou ou san rete a. Se yon konsèy. E wi, m deja di nou ki sa pou n fè pou n kanpe yon san k ap koule sou nou, e doulè règ. E mentnan m pral pale de anemi. Medam yo, m konnen chak fwa n al lopital, bon m konnen la menm lè m al vizite lopital, m konn wè pafwa depi w rive yon kote, premye sa yo di medam yo, ou anemi, ou pa gen san. Pafwa gen defwa se movè zespri pafwa gen gen defwa tou se moun kap fè n mal epi bon jisteman li pase sou fòm sa se anemi m konnen depi w gen doulè règ ou trete l ou genyen san kap koule sou ou nòmalman lap kanpe e lè l fin kanpe l pral ba w yon karans de anemi paske san te koule anpil sou ou li ta dwe rete l pa trete li pral ba w yon karans de anemi e la men sa w pral bezwen pou w trete san sa eee. Ou byen pou w antre san sa sou ou. Apre w fin kanpe l, li t ap koule, kounye a w ap bezwen, paske w pral gen ane, ou pral anemi, w ap bezwen bagay pou w remonte e osi pou w kapab retire anemi sa sou ou. W ap bezwen kawòt, bètrav, epi w ap blende yo ansanm. Wap bezwen abriko, abriko, wap bezwen kawòt, bètrav, abriko. Abriko se pa mango non, gon mango ki rele mango abriko, se pa li. Abriko tout moun konnen, lè son ba yo konn fè ji avèl. So, wap bezwen tou le 3 sa yo ansanm, wap blende yo. Epi wap bwè chak maten. Swa ke wap mete glas ladan pou l konsève oubyen chak maten w fè l, wap bwè l pandan 7 jou. M byen di, wap bezwen abriko, wap bezwen bètrav, wap bezwen kawòt epi w blennde yo ansanm pou w bwè chak maten pandan 7 jou e pandan wap bwè l si w jwenn ti kafe, fè ti kafe pou w kapab bwè, pa twò antre, pa twò fonse nan kafe a, men la e bètrav avèk abriko avèk kawòt la, bwè sa pandan 7 jou. Lè w fin blende chak maten ou blende l ou bwè l oubyen ou ka fè l ou konsève l. Sa pral depan de ou menm. E apre sa w ap ban m rezilta. M byen di, lè w gen doulè règ, ou konn kòman pou w prepare l. Lè san ap koule sou ou, li pa vle rete, ou gen fason pou w wete l. E lè l fin rete, kounye a w konnen li pral ban w karans anemi. E la w ap prepare dokiman sa oubyen medikaman sa pou w kapab konbat anemi, doulè règ. E San kap koule sou ou san rete E anvan nale Si w te renmen video sa Anvan nale Banm like la E komante E pataje E abone avek chanel la Poum kapab Jwenn plis moun Ki resevwa mesaj la E pou plis fi kap Soufri avek doulè sa yo kapab jwenn solisyon Se te fre nou Pa pè chofè w live sou Facebook la Clerveis Ferdelus abòne e bann yon like pou nou kapab rive pi lwen e se avèk lèd ou se sa w ka fè kapab fè pou nou pou w ede nou avanse se te zanmi ou pa w.